Nou gen anpil enfòmasyon ki pral fè kè nou kontan. Trè bòn nouvèl! Depi ou se yon benefisyè ki andeyò Ayiti, sponsò la te ranpli pou ou yon fòm UTIER 134 A. De septanm, de janvye jiska mwa septanm, videyo sa li enpòtan pou ou gade l. M ap envite nou pran san nou, tan nou. Madam Gabo pral pote anpil enfòmasyon pou nou. Nou pral fè nou tande Madam Gabo ki pral ba nou anpil detay konsènan de enfòmasyon sa a. Moun ki la a ki pa konfime yo. Nou gen yon videyo spesyalman n ap fè demen si Dye vle. Pa rate video sa. Ann tande ansanm avèk mwen Madam Gabo. Nap voye yon gran salitasyon trè spesyal bay tout ansyen abòne e nouvo abòne nou yo sou platfòm paw la ki se One Star TV 7 an videyo jodia son videyo spesyal enpòtan Pou chak grenn benefisyè ki fè pati de pwogram 30 mil imigran pwogram Biden nan. Mwen renmen ou anpil menm jan m konnen ke ou renmen nou anpil la. Abòne, pataje se sèl mwayen ou kapab ede nou avanse plis. E pataje l ak yon zanmi, yon fanmi si tout pa fwa ou ta renmen yo benefisye yon bagay ladan l mèdam mesye. Bonjour bonsoir bonsoir a nou tout kelkeswa kote. Te ke nap swiv ti live sa jodi an non pa mwen se Doktè Gabo de IFSI usa kòm nou konnen e spesyalman nap salye nou tout ki di kote dayiti ki bò ke nou konnen ke nap travèse de moman ki trè trè difisil e nou gen anpil moun kap rele nou maten midi swa premyèman pou yo di nou ke Yo resevwa otorizasyon de vwayaj yo, sepandan yo pa ka vwayaje, gen moun ki bloke, etsetera, etsetera. Nou vle di w ke, kòm dabitid, nou menm nan IFSI, lè bagay sa yo pase, nou pa rete chita. Nou ap frape tout pòt ki posib e imajinab pou nou wè kòman èske nou kapab akonpanye nou d'une manière ou d'une autre. Premye bagay ke nou vle di w se ke anpil òganizasyon mete ansanm, anpil moun ke nou rele ofisyèl yo, moun ki senatè, depite, etc. Nou rankontre avèk yo tout pou chak jou pou n ap eksplike yo de sitiyasyon an Ayiti an epi pou nou wè kòman èske yo kapab ede. Aktyèlman la a nou fè yon demand ki bò nou mande pou yo kapab ankò yon fwa redezinye Ayiti pou sa nou rele tps ou Temporary Protective Status, status tanporè, de pwoteksyon tanporè, pou moun ki la yo depi apre novanm yo kapab rive aplike pou ke yo kapab jwenn yon stati nan peyi a. E nou se dè demach ke n ap antreprann e n ap kenbe w okouran dan la mezi ke nouvèl la ta tonbe, nou konnen ke IFSI ap pami lè premye pou fè nou konnen. Pandansetan tou, n ap mande anpil èd imanitè pou nou menm ki ann Ayiti, paske nou konnen ke sitiyasyon an trè trè difisil. Nou pa ka al travay, pa genyen aksè avèk sèvis yo. Donk, bò kote pa nou, nou pa dòmi paske maten, midi, swa, n ap kominike avèk tout otorite ke nou konnen, ke nou kapab kominike avèk yo pou nou mande yo pou yo kenbe dosye Ayiti an, nan priyorite yo so gen anpil pwomès e nou espere trè byento vini ba ou kèlke rezilta de tout demach ke nou menm avèk tout lòt kominote lidè de kominote yo ap fè nou osi ta vle di ou menm ki te resevwa otorizasyon de vwayaj ou e ki poko ka vwayaje ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm Ou pa bezwen panse ke ou pral pèdi l, la sèl choz li enpòtan pou ke sponsor la ale nan akawont uscis lan pou l mande w ekstansyon. Sa di ke si pa egzanp nou la an mwa da, jodi a se premye avril, m jwe, m bliye jodi a premye avril m pa bay pwason davril la men kanmenm m ap kenbe pwason davril la pou nou aprè men si pa egzanp Jodi a premye avril e ke ou konnen ke travel authorization ou an pral fini 30 avril, li enpòtan depi kounye a ou ale nan account lan, yo rann li pli fasil kounye a pou ka kominike avèk uscis atravè account ke w genyen an. So ou ka ale nan account lan epi ou mande yon ekstansyon, ou eksplike pou ki rezon epi ou mande, ou peze ou mande yon ekstansyon pou moun nan, sa vle di ke olye pou l vwayaje 30 avril, yo kapab ba l. yon lòt ekstansyon pou 90 jou ankò. Sa vle di ke nou pa vle pou afole paske ou wè jou ap rive sou ou e ke w poko ka vwayaje, depi w santi ke bagay yo poko ka mache, tanpri tanpri atravè akawont ke nou, ou te kreye a, sitou sponsor a te kreye a, yo kapab ale pou yo mande yon ekstansyon. Epi anpil moun stil ap mande nou pou kesyon pou erreur ke yo te fè. Kounyè a ankò ou pa bezwen tiye tèt ou lè w fè yon erreur. Depiw fon erreur nan aplikasyon ke se erreur nimewo paspò oubyen dat de nesans etc ou pa bezwen tiye tèt ou ankò paske wap prale dirèkteman lan account uscis lan dokiman ki bon an wap fè kopi an wap upload li lan account lan nan sa ke nou rele unsolicited documents wal ladanl ou upload bon paspò a epi ou ekri yon email ou di men bon nimewo paspò w la retire ansyen an paske ansyen an pa mache Ke se nan, se sa yo nou rele bio, biographical error, depi gen yon erè kote fèt nan non, nan prenon, nan laj, ou pa bezwen ap tiye tèt ou pou ap rele uscis, ou mèt ale nan account lan, kote ki gen inbox la, ou kapab ekri yo dirèkteman pou di yo men, men ki erè. So far nou kapab di w yo reponn trè rapid lè se mo, metòd sa ke w itilize. Paske jiskaprezan gen anpil moun kap di wi yo te fè erè nan paspò, wi yo te fè erè nan dat de nesans, Wi depi gen erreur ki te fèt pa tuye tèt ou si w pa kapab rele sponsor a di sponsor a ale nan uscis account ou an ale nan inbox lan premyèman ale kote nou rele unsolicited document lan upload bon dokiman ki montre men bon non moun nan men bon paspò moun nan men bon dat de nesans moun nan epi lè w fin fè sa w ale w al ekri yon email lè w prale ekri email la l enpòtan pou w ekri pou chwazi yon aplikasyon ki te deja file e ke wap just fè yon chanjman. Depi ou fè sa ou voye l ale, nan lespas de 48 heures nou wè anpil moun resevwa repons. So, pandan ke tout bagay yo pa bon an Ayiti, nou pa vle pou plis afole ou pou gen plis tèt chaje paske aktyèlman yo rann pwosesis la yon ti jan pli fasil. Mentnan jodi an, nou pa vini tèlman pou nou pale de pwoblèm sa, nou vin pale de yon lòt opòtinite e. Sa mande ti chèz ba paske sa nou pral di yo tèlman enpòtan, so ou menm kap swiv live sa a e ke w gon lòt moun ke w konnen ki ka enterese nan pwogram sa a e ki pap viv an Ayiti aktyèlman nap mande w rele yo, tèks yo, di yo fò yo swiv live la paske m konnen pral gen anpil kesyon e nou konnen once ke nou vin avèk yon enfòmasyon nouvèl pou ou menm nou konnen ke Lavi nou vin enposib paske tèlman gen moun k ap rele, tèlman gen moun k ap poze kesyon. Se sa k fè, nou pral pran tan nou pou nou ba w enfòmasyon sa ki trè enpòtan espesyalman pou ou menm ki te ranpli fòm I-134 A a andeyò Dayiti. Tande byen sa m ap di an wi! N ap vini avèk yon lòt opòtinite pou ou menm ki ap tann ok ki aplike depi kèk tan k ap tann men ki te aplike an deyò Dayiti m bezwen si ou konn konprann sa m vle di an paske nou pa vle pou tout moun di yès yès yès mwen elijib epi lè sa ou pa ladan l men sa nou vle di nou konnen ke gen anpil moun ki kite Ayiti depi kèlke tan Y ap viv Sendomeng, y ale o Brezil, y ale o Chili, y ale Nikaragwa, y ale nan dotre peyi. Kounya ya, lè pwogram ICE 34 a te fin tonbe, pandan yo andeyò Dayiti, tande byen mo kle ke mwen di an, Pandan ke yo andeyò Dayiti, gen yon sponsor ki aplike pou yo sou fòm I-134 sa. So si ou fè pati de kategori sa, se avè w m ap pale jodi a. E sesi m ta renmen ke tout moun konprann ke n ap pale de yon nouvèl opòtinite, men se pou moun ki ranpli I 134 a pandan ke yo te an deyò Dayiti. M bezwen sa klè paske enfòmasyon m pral ba yo anpil e m pa vle pou nou rate l. Sa vle di ke si w konnen yon moun ki te Sendomeng e se pandan l Sendomeng lan ke sponsor a te ranpli pou li, moun sa a m ap pale avèk ou. Si w konnen yon moun ki te o Brezil, o Chili epi se pandan yo o Brezil, o Chili an ke yo te ranpli aplikasyon, m ap pale avèk ou jodi an. E fò aplikasyon an ranpli avan, tande byen wi, avan 30 septanb 2023. Ankò yon fwa, pran ti san nou pou n tande enfòmasyon an paske m pa vle pou nou repoze m menm kesyon an. Andeyò Dayiti dabò, dezyèmman fò aplikasyon an fèt nan peryòd lè pwogram nan te kòmanse jiska septanb, 30 septanb 2023. Sa vle di kisa? Sa vle di ke si ou menm ou te ranpli aplikasyon, ou te andeyò Dayiti, ou ranpli aplikasyon an oktòb, novanm, desanm ki sot pase la, ou pa elijib pou le moman pou sa n pral pale a. Ok? Donk mwen bezwen sur e sèten ke nou tande. Twazyèm gwoup moun ke m bezwen pale plis avèk yo se sponsè yo. Paske se sponsè yo ki pral fè sa m pral mande a. Ok? So again. Nou bezwen klè, nou bezwen presi pou ke nou kapab jwenn enfòmasyon nan bon ti mamit pou ke nou pa repoze menm kesyon. Mentnan sa k genyen, poukisa m ap pale de tout sa? Genyen yon antite ki rele Welcome Corps ki asosye avèk biwo de refijye e imigrasyon nan sa ke nou rele depatman federal la, depatman ki travay avèk uscis avèk homeland security so welcome cops lan se kòm si m ta di w se yon anbranchman ki la djòb yo se pou yo ede refijye rantre ozetazini tande byen ok m ap pran san m pou m eksplike l se pou ke nou kapab klè sa nou rele yon refijye yon refijye se yon moun ki pa kapab rete nan peyi l. akoz de pèsekisyon, akoz de la peur e ke li target, gen yon gwoup moun ki target li ki fè l pa ka rete li oblije sòti kite peyi natal li a. Ok, so lè ke ou se yon refijye, eta e gouvènman ameriken an li gen yon pwogram pou sa menm ki pou ke pou ede moun k ap kouri pou pèsekisyon, moun k ap kouri pou nenpòt ki bagay ki fè politik rezon politik ki fè ke l pa ka ret nan peyi l, yo gen yon pwogram nòmalman ke yo fè chak ane e pwogram nan gen yon nonb de refijye ki pou rantre nan peyi an e chak ane y ap travay avèk diferan patenè ki pou ede yo. So kounye a Welcome Corps sa sa l fè, li se youn nan branch ki pral mande ou menm ki sponsor a, Tande byen paske m gen anpil enfòmasyon, m konnen m ap oblije retounen pandan semèn sa a de twa fwa pou m ka ap klarifye pwen yo men kounye a m bezwen pou nou pran gwo lide a. So, Welcome Cups lan, li gen yon aplikasyon ki ouvri pou le moman. Aplikasyon an ouvri pou kiyès? Li ouvri pou sila yo ke m t sot eksplike w la, moun ki te ranpli. I 134 a an deyò Dayiti e ki te ranpli l jiska 30 septanm 2023, sa di de janvye jiska 29 septanm. So depi ou te nan kategori sa a, Welcome Corps lan mande pou ke ou ranpli yon aplikasyon preliminè. Lè w fin ranpli aplikasyon preliminè la ke n ap vin sou li aprè pou n eksplike w kisa l ye, y ap vini pratikman sètifye w Pou ke ou kapab mande pou ke moun ou an, benefisyè ou an, kapab jwenn yon entèvyou, pou ke li rankontre avèk yon US Immigration Officer nan peyi kote li ye an, pa egzanp nan ka pa nou, nou konnen nou gen anpil moun Sendomeng, li kapab ale, lè l fin certified avèk Welcome Corps lan, Welcome Corps soumèt aplikasyon an, epi kounye a w ap jwenn yon entèvyou avèk. Ofisye imigrasyon pou eksplike pratikman pou ki rezon ou te kite Ayiti, pa egzanp ou vin Sendomeng oubyen o Chili o Brezil, epi apati de la yo pral pwosès paperwork ou ki pou pèmèt ke w kapab rantre isi. E fòk mwen di ou, dapre enfòmasyon ke yo ban nou an, dans la mesure ke e moun e sponsor a, e nou an nou fò nou byen mansyone lè nou pale de sponsor nou pa pale de yon grenn moun, paske pwogram sa diferan. Nap pale de yon group de moun, yon group de 5 moun. Again, map vin sou li ankò pou m ba w plis esplikasyon. So, once ke aplikasyon fin ale lan Welcome Corps, yo certify ou, ou pase tout sa yo te mande w fè a, yo voye l bay us Imigrasyon, us Imigrasyon fè yon appointment avèk benefisyè lan, yo fè randevou avè l, yo fè yon entèvyou, aprè entèvyou an si tout bagay pase byen, moun sa a kapab rantre isi kòm yon refijye. Mentnan. Poukisa sa enpòtan pou nou konprann? Poukisa sa enpòtan pou nou tande? Paske isi, diferan pwogram bay aksè a diferan benefis. Pa egzanp, pou nou menm ki rantre sou pwogram Biden nan, ok, e jan nou antre la pa egzanp, lè nou antre nou konnen ke trè en, fò nou vini, fò nou oblije vin nan IFSI oubyen nan yon lòt òganizasyon, fò nou fè yon seri de aplikasyon pou ou, fò nou ba w work authorization, e ou konnen ke pa egzanp, ou la pou yon peryòd de dezan jiskaske yo di w egzakteman ki sa k ka vini, ki sa k pa ka vini. Sepandan, lè w antre isi kòm yon refijye, depi kote w debake nan ayewopò w la, yo tou ba ou pakej ou avèk ou, ou tou genyen wòk Permit ou ansanm avèk ou. Sa di se pratikman depi ou rantre, ou ale nan entèvyou epi ou rantre nan yon pò Ozetazini, yo tou ba ou ok work permit ou. E lòt bagay ki bon lè w rantre kòm yon refijye, non sèlman ou gen anpil benefis ke nou konnen ke tout moun Biden yo ki nan Ayiti yo genyen, men osi Li mete w sou sa k rele yon chemen pou ke ou kapab vin viv lan peyi an kòm yon moun ki rezidan. Aprè 1 an lè w rantre lan peyi an kòm refijye, ou gven dwa kounye a pou w vini yon yon yon yon rezidan dè Etazini. E si tout bagay rete byen, anyen pa chanje, aprè 5 an ou kapab vini yon US citizen. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke lè w rantre Ozetazini kòm ou refijye, pwosesis legal ou mache pi rapid, epi aksè a benefis yo mache pi rapid. So se nan sans sa a ke si gen yon moun ki elijib pou pwogram sa a e ke ki ta vle eseye l, nou ankouraje w pou ki rezon, paske benefis yo plis. Sa vle di ke nou konnen ke moun Biden yo, Kesyon yo toujou ap poze m, oh aprè 2 zan sa k pral pase, aprè 2 zan sa k pral pase. Bon, nou toujou di yo pa enkyete w, paske yo pa pral voye w ale konsa. Sepandan, aprè 2 zan, yo gendwa renouvle l, menm jan m te eksplike w l dènyèman la a, yo te renouvle l pou les Afghans e pou les Ukrainiens. Sa vle di ki sa? Lè ou menm ou antre kòm yon refijye, ou pa genyen pou worry about aprè 2 zan sa k pase. Paske depi w antre kòm refijye, non sèlman w gen aksè a anpil benefis, men osi stati ou e upgrade beaucoup plus rapidement. Apre 1 an, ou genyen stati de rezidan, apre 5 an, ou kapab vin yon US citizen, sa vle di ou kapab vote. Sa vle di ke gen anpil avantaj e enterè si jamè ou ta vle rantre kòm yon refijye olye ke ou antre nan pwogram Biden nan. Mentnan kesyon m te anpil moun poze, o wi bon, m nan pwogram Biden nan deja, m ap tann. E si pandan m ap tann nan epi m gen aplikasyon pou refijye a tou, ki sa pou m fè? Se premyè kesyon yo poze. Sa sa pou fè, sa depan de ou menm. Chak moun kapab reyaji. Dan la mezi ke ou deja sètifye avèk pwogram ke nou rele Welcome Corps lan, e ke si jamè yo ta gentan reponn ou nan Biden, si w vle pran yon ti chans pou w tann pou wè èske y ap ba w randevou pou w ale kòm refijye a pito, si w kote w ye an, Ou pa vrèman nan kouri. Pa egzanp, si ou an Ayiti, pa egzanp, nou konnen ke depi moun an Ayiti yo resevwa pa yo, bon, moun Ayiti yo pa kalifye pou sa, pou pwogram sa m ap pale a, moun k ap viv an Ayiti yo, sepandan nou konnen ke y ap bezwen ra, kouri rapidman. Men gen de kote ou gen dwa pa oblije kouri rapidman, ou gen dwa di w ap bay tèt ou yon de twa semèn pou wè si y ap reponn ou avan ke w pran yon desizyon. E the good news is that youn pa anpeche lòt. Sa vle di ke si jamè yo reponn ou sou pwogram e, e, CHNV, Biden pwogram nan, li pa anpeche ke w kapab tou, eseye pwogram refijye a. Donk sa vle di ke youn pa deranje lòt. Mentnan, n ap retounen, paske nou konnen sa n ap bay la anpil enfòmasyon e w ap poze tèt ou kesyon kote w ye, kote w pa ye. N ap retounen pou nou ba w yon ti summary de sa nou sot diskite an. Epi nou pral antre de sponsor yo. Sponsor yo, m ta renmen ou menm ki sponsor, ki gen fanmi ou ke w sponsor depi kèk tan, fanmi ou, nou konnen gen anpil fanmi ki andeyò de Ayiti ke w sponsor, ou menm fò w konnen kijan w pral fè pou w al antre nan pwogram Welcome Corps la. So, premyèman nou di ke gen posibilite, si ou te aplike pou pwogram Biden nan, ou gen fòm I-134 la, ou gen reçu an, andeyò Dayiti, ou gen posibilite pou aplike nan pwogram sa a pou w kapab vini isi kòm yon refijye olye ke w vini just kòm yon, kòm moun yo toujou rele l, kòm yon Biden. Se pa non an sa non men m itilize non ke nou itilize an. Donk gen posibilite sa, sa se youn. Dezyèmman, nou di ke gen anpil avantaj lè w vini kòm refijye olye lò ke w vini sou Biden. Ok? Sa se dezyèmman. Twazyèmman, nou pale w de sponsor a. Kisa sa sponsor a pral fè? Premye sa sponsor a pral fè, fò li ale e nou pral fè yon sòt de webinar semèn pwochèn ki bò ke nou pral envite ou menm tout sponsor yo ki enterese konnen plis de pwogram sa a, n ap envite moun Welcome Camps yo k ap vin bay eksplikasyon pou ke w ka tande l ok, tout sa w gen pou w fè yon fason pou ke w ka kòmanse ranpli aplikasyon. Ok medam mesye, m byen kwè n sot tande, nou t byen pran san nou pou n tande tout sa madam Gabo di a. Nou pa pral fè twòp analiz nan sa l di a la men, jan nou te di w nan kòmansman videyo a nou gen yon videyo spesyal n ap prepare demen si Dye vle pou ou pa rate l. Gen anpil bagay ke nou pral diw ki trè enpòtan anndan video nou pral prepare pou ou a. Se sak fè tout sa Madam Gabo di la yo mwen toujou fè analiz. Gen anpil bagay ke nou toujou inyore lèm di yo. Se sak fè lè Madam Gabo vini li repete yo mwen kontan ke li repete yo.